Medam mesye bonswa, mwen se direktè Ronald Tima ki la pou m kapab enfòme nou, pou m kapab ba nou anpil enfòmasyon, anpil nouvèl ki ap fè aktyalite atravè lemond antye. Si se pou la premye fwa ke ou ap gade nou, Abòne ansanm avèk nou, subscribe, oubyen peze bouton notifikasyon an, kèlkeswa enfòmasyon ki tonbe, ou se premye moun k ap jwenn li. Dòke chak jou, n ap enfòme nou, ba nou tout nouvèl ki ap pase atravè lemond antye. Dòke ou p ap manke jwenn enfòmasyon, nouvèl atravè lemond antye. Nou derape avèk tout dosye, tout enfòmasyon ke mwen menm mwen pral ba nou la. Mwen salye tout zanmi, tout fanatik, moun Chili, moun Brezil, moun Kanada, Repiblik Dominikèn, kèlkeswa kote ou branche Ayiti Cheri. Mwen salye nou tout, se direktè pawòl la Ronald Tima, nou derape. Kisa kap pase, an nou kòmanse isit Ozetazini, kisa kap pase. Nan premye videyo kem te fè a, mwen sot, mwen te menm, mwen te enfòme nou de 600 dola men. An nou kite 600 dola, an nou kite 600 dola sa a, paske tout moun ap jwenn 600 dola avèk timoun. Kounye a, kisa ki ap pase de afè de 2000 dola la. Now, sa ki ap pase kounye a la, Sena, mesye sa ki rele Mitch McConnell ke m pral moutre nou, m ap moutre nou foto misye pou nou wè vizaj nèg sa, misye bloke l. Nèg sa ki rele Mitch McConnell lan, ou wè figi misye? Gade figi l byen pou w wè figi nèg sa, figi farawon sa, misye bloke. Demi lola la. Rezon pouki li bezwen pou l parèt bèl devan prezidan Donald Trump, prezidan Donald Trump vle te vle pou demi lola te kapab al jwenn moun yo men avèk kondisyon gen bagay ke l te bezwen e nan lwa yo t ap vote a li mete anndan package stimulus lan ki pa t sipoze ladan l. Now, kisa k pase kounya la nan moman m ap pale ansanm avèk ou la kounya la menm Map pale ansanm avèk ou la, yo apèn sot bloke l. Rezon pou ki? Rezon pou ki? Tande m byen sa map di nou la. E se sa fè ke mwen menm mwen di nou, se yon sèl kote wap jwenn tout enfòmasyon sa yo. Yon sèl kote wap jwenn tout enfòmasyon sa yo, se lè ke ou tande Ronald Dumas. Ok, men sak pase. E Prezidan Donald Trump te mande pou yo kapab mete nan stimulus lan nan lwa a vòt ki te fèt ki koz Joe Biden genyen e college electoral vote yo pou yo pa rekonèt li valab li mande pou yo mete ladann pou yo fè investigasyon sou sa. Yon bagay ki gentan fin pase, Supreme Court deja di Joe Biden genyen, tout eta yo di kote Joe Biden genyen yo, yo deja asire sa, yo di wi li genyen, ebyen ki sa k pase? Donald Trump ki obsès avèk pouvwa lan, li vle pou mete te genyen bagay fwod ki pase nan eleksyon, ebyen pou yo kapab retounen sou desizyon sa ankò pou zafè kalej elektora a, vot yo, nan sans pou kapab gen magouy ki fèt. Ok? Donk e nou wè sa, se pa yon bagay ke demokrat tap janm asèpte pou li menm. Yo vle, pou 2000, pou, pou yo, pou sa fèt, pou yo jwenn 2000 dola, il fo ke yo mete sa nan lwa a, nan lwa similis pakej la. Lòt dezyèm bagay. Yon dezyèm bagay nou konnen Donald Trump toujou di ah medya se èdmi l, medya toujou ap bay manti, se fo enfòmasyon, se fake news. Se konsa prezidan Donald Trump toujou rele. Ebyen li mete nan nan stimulus lan, li vle pou yo mete ladan l pou yo kapab sanksyone medya yo oubyen pran gwo gwo sanksyon kont medya yo. Pa egzanp, gen Twitter, lè prezidan lage yon twit ki se manti, lè yon moun lage yon bagay ki pa laverite, sa Facebook avèk Twitter konn fè, yo retire enfòmasyon sa ki fos. Se pa tankou jis yon moun nòmal ki jis lage yon tweet kap gen you know 10 a 50 moun 100 moun kap kòmante. Lè se yon chèf deta oubyen yon gwo moun e bagay la vrèman e gen kenepòt 10, 15, 20 mil, 50, 100, 200 mil moun, 1 milyon moun ap gadel donk li kapab fè anpil domaj lè se manti ke yo bay nan tweet lan ou byen enfòmasyon yo met deyò a depi l pa laverite ebyen e socho socho medya sa yo sa yo fè yo retire yo prezidan Donald Trump pa dakò sa ebyen li di ke il fo ke nou mete l bak si yon bagay konsa fèt ebyen pou n kapab pran sanksyon kont yo menm naw an nou gade byen. Prezidan Donald Trump pa rete anpil tan. Ok, Prezidan Donald Trump pa rete anpil tan. Petèt li rete 21 ou byen 22 jou. Poukisa sa enterese ou kounya la, ou oblije ap fè tout vire tounen pwopaganda sa a, bloke kòb moun yo. Ebyen mesye sa ki rele Mitch Mcconnell lan, li te kapab jwenn ase de vot ni nan mitan repibliken yo, ni nan mitan demokrat pou te kapab vote pou 2000 dola ou te kapab jwenn li. Sa vle di chak moun tap resevwa 2000 dola. Pa egzanp, si ou te genyen, si ou gen 3 timoun, ou gen 3 timoun, ou menm ak madanm ou, doke nou tap resevwa 10000 dola. Ok? Ou byen si ou genyen 2 timoun ou menm ou pou kont ou, nou tap resevwa 6000 dola. Chak moun 2000 dola. Mesye sa yo bloke kòb la mezanmi. Yo bloke l! Yo bloke vòt lan pou sa pa fèt. Eske nou kapab konprann kòman mesye sa yo mechan? Mesye repibliken sa yo, Mitch McConnell. An nou priye, eleksyon ki ap fèt la le 5 janvye nan Jòjya, pou demokrat te kapab genyen tou 2 sit sa yo. Si demokrat genyen l, lè sa, Mitch McConnell, li pap majorite Ankò li pap ka bloke lè yon vòt pwal fèt. Ebyen lè sa demokrat ap genyen ni e chanm chanm dè depite epi ni yo ap genyen sena osi ebyen lè sa yo kapab fè lwa pase lè sa yo kapab kòmanse voye kòb bay moun pa mwa sa ke yo te gen entansyon fè. Sa posib. Donk e ou pran yon kou, jan pwovèb kreyòl la di, ou pèdi yon e se yon kou ou pran, men ou pa pèdi lagè pou sa. Ou konsann? Donk ou pèdi yon batay, men ou pa pèdi yon lagè. Ok? Ou pèdi yon batay, men ou pa pèdi yon lagè. Ok? Oubyen ou pèdi yon match, men ou pa pèdi e championship la. Ok? Donk e an nou derape avèk lòt enfòmasyon, e m konnen sa fè anpil moun mal e de sa k ap pase la. gen moun ki te gentan ap planifye sou kòb sa la pou al achte kay, pou al vwayaje eksetera, sa k ta pral fè tete, sa k ta pral fè dèyè, sa k ta pral fè nen eksetera, bon an tou lè ka m pa rantre nan dosye plis mezanmi pou nou pa vin di m oh Nalti m ap rantre nan bay pèsonalite nou ap di m medam yo ta pral fè tete, an nou an tou lè ka an nou kite sa. M pa di nou yap al fè dèyè non bon nou konnen Miami m tande moun yo fè bagay sa antoulèka ann kite dosye sa se nouvèl map ba nou m pa vin fè zen map ba nou nouvèl serye kisa ki ap pase isit toujou nan zafè eleksyon toujou eleksyon pou kò men li fini deja men pou Donald Trump avèk repibliken an son gwo pwoblèm le 6 janvye ki ap vini la mesye yo pwevwa pou y al pwoteste, mesye repibliken yo, pou y al pwoteste rezilta eleksyon an, li envalid. Ok, yo pa asèpte, majorite nan yo pa asèpte pou yo deklare e pou yo siyen ke son bon rezilta eleksyon ke li te. Men an tou lè ka, li pa pral chanje anyen nan eleksyon, nan rezilta eleksyon an, li pa pral fè anyen paske Joe Biden deja eli, li eli nèt, pa gen anyen ki pral fèt. An nou derape, toujou isit Ozetazini, Kisa ki ap pase nan peyi Iran avèk Lèzetazini? Medam, mesye tande enfòmasyon sa a ke m pral ba nou la. Kapab gen yon gwo gè ki deklanche antre Iran, Lèzetazini e Izrayèl. Pandan semèn sa la a, Lèzetazini mete deyò de gwo avyon de gè, gwo avyon de gè deyò pou ap antrene, vwayaje, ale back and forth, ale retou nan zòn. Iran. Yon bagay ki pa ta sipoze fèt. Lè ou mande Lèzetazini pou ki rezon tout bagay sa yo ap fèt, pou ki sa yo ap fè tout parad sa yo, e avyon an lè, avyon sou lan, e bato sou lanmè, eksetera. Yo ta fè konnen ke yo prevwa, yo prevwa ke Iran kapab atake a nenpòt moman paske le 3 janvye ki pral rive la se te dat ke yo te tiye e ansyen e yo te tiye jeneral yo te tire jeneral an e lame e yo te tire jeneral lame e iranyen an e mesye sa ki te rele e e e kasalami e banm chèche non misye byen pou nou menm. Ok donk e ansyen militè sa ke nou menm nou kapab gade la ebyen misye misye ki misye ki rele Hussein Salami ke yo te tiye 3 janvye ki sot pase la 3 janvye ki sot pase la e yo te tiye yo te tiye e e e jeneral lame sa e se pa nenpòte ki Ebyen, yo prevwa ke mesye Iranyen yo kapab fè anpil zak. Pwezidan Donald Trump sila sinyale fè konnen ke Iran ap tire 2 ròkèt nan peyi Bagdad. Yo santi ke la a yo vrèman menase nan peyi Bagdad. Anpil ròkèt ap tire. Gen plizyè moun yo arete nan peyi Irak nan Bagdad paske yo ta fè konprann ki ap ede Iran pou kreye dezòd nan zòn nan. Gen plizyè militè ameriken ki te frape deja, yo pa tiye non men frape deja nan yon rocket ki te tonbe nan yon zòn kote sòlda sa yo te ye men erezman pat gen sòlda ki te mouri. Now, Prezidan Donald Trump nou konnen ki bezwen rete sou pouvwa l. Nou pa konnen kisa l kapab fè nan jou kap vini la yo. Nou pa konnen ki plan l. Sonje enfòmasyon ke m te ba nou. Paske Prezidan Donald Trump te mande avèk li te reyini ansanm avèk jeneral li yo e avèk konseye, advisor, li yo kote l te gen plan pou l te kapab al lanse 2 misil sou peyi Iran. Ebyen yo te di l avèk Prezidan Donald Trump pa lapenn pou ta pran yon desizyon konsa. Pa la peni. Menm kote yo di Donald Trump ou pèdi eleksyon an, li wè l pèdi eleksyon an, ki sa l te anvizaje fè? Li te bezwen pou l al atake Iran, al lage misil sou peyi Iran. Men sepandan, otorite, advisor, advisor li yo, yo di l se pa la peni pou al pran yon desizyon konsa pou al dè pou atake Iran. Al pran yon desizyon konsa, se tankou se yon twazyèm gè mondyal ki te kapab deklanche paske Iran pa Irak Iran pa yon ti peyi wi lèzetazini gen plis gwo zam lou lontan pase l lèzetazini gen pi gwo pi gwo pi gwo pi gwo zam plis zam tou ok pase Iran men Iran gen zam tou Iran kapab batay ni sou lanmè ni anlè ni atè wi lèzetazini kapab fwape l trè trè trè fò men ou pa bezwen pou yon bagay konsa ta fèt E si yon bagay konsa ta fèt, epi se yon gwo, gwo danje ke l ap ye pou lemonn e ki kapab deklannche sou yon twazyèm gè mondyal ke nou pa ta swete yon jan de bagay konsa fèt. Ebyen nan moman map pale ansanm avèk ou la, gen plizyè avyon de gè militè ameriken ki ap ale retou fè nan zòn Iran, yo pa antre nan tèritwa Iran, men tou pre zòn nan. Sa vle di gon sòt de agresyon ki ap fèt Ou gen ou pa konn tande an Ayiti, lè moun nan bezwen jwe ak yon moun ap tire pwen, pase nan chemen bò kot kay moun nan, ap tire pwen pou moun nan ka reponn. Ebyen se sa peyi Lèzetazini ap fè sou direksyon Prezidan Donald Trump. Ebyen jeneral lame ameriken pou zòn pou zòn Middle East lan, ebyen yo ta fè konnen ke. si Iran ta pèdi je kwazandye yo, yo ta tire yon misil ki ta deranje yon ameriken, ebyen konnen se sou gè ke Iran li menm li pral mache, se sou san Iran pral mache. Si Iran konn gout, mete dlo nan diven l. Yè mwen te ba nou enfòmasyon sa, e nan moman map pale ansanm avèk nou la, Izrayèl osi mete 2 e sou maren sou lanmè, ebyen ki ap pa oze ap vwayaje tou pre Iran. Iran detekte tout enfòmasyon sa yo, ebyen yo ta fè konnen yo menm, yo mete yo prè a nenpòt moman ke ou kapab tande gon zen kapab deklanche ke nou pa ta swete sa ki ta pase antre peyi sa yo, medam mesye. Mwen se Direktè Ronald Tima, mwen la pou m enfòme nou, ba nou tout enfòmasyon ki ap fè aktyalite atravè lemond antye. An nou kite peyi Iran avèk Lèzetazini, demen si Dye vle m ap retounen sou lòt dosye toujou. An nou pase ki sa kap pase nan Yemen. Tande m byen medam mesye. Enfòmasyon ke map ba nou se poutèt sa mwen di nou subscribe peze bouton notifikasyon an pou jwenn plis enfòmasyon. M pral moutre nou kèk foto nan peyi Yemen. Premye minis ki apèn moute a manke mouri nan yon eksplozyon nan yon bonm. Li manke mouri. Avèk plizyè lòt staf ke li genyen manke mouri nan èpòt la menm. Selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, gen plis ke 22 moun ki mouri. Plis ke 22 moun ki mouri nan yon bonm ki eksploze nan èpòt kote premye minis lan desann nan, yo t al de pou yo asasine l, pou yo tiye l. Gen plis ke 50 moun ki blese, ki malad grav kouche sou kabann lopital nan moman ou m ap pale ansanm avèk ou la medam mesye. Ki sa k pase? Premye minis lan met yon nòt deyò ta fè konnen se Iran ki dèyè sa k pase la. E premye minis lan di ke Allah vanje, ke Allah Vanje! Gwoup moun oubyen peyi ki al gen pou asasine l avèk tout manb kabinè li yo. Li fè konnen gen gwo envestigasyon ki ap fèt epi yo menm yo pap rete dòmi y ap vini pou yo ba yon repons. Peyi Yemen se yon peyi ki divize. Se yon peyi ki divize, gen plizyè gwoup ladan l. Ebyen premye minis sa a se li alye ansanm avèk peyi Arabi Saoudit, ebyen nan yon rankont premye minis lan t ap soti nan peyi Arabi Saoudit, ebyen premye minis lan lè l retounen se sou flanm dife li oblije kouri kite èpòt lan. Pase gwoup sa yo pa danse kole avèk Arabi Saoudit. Gen yon gwoup se avèk Iran ke lap mache, gen yon lòt gwoup tou se avèk Izrayèl e Arabi Saoudit e Lèzetazini yap mache. Donke nou la pou nou enfòme nou, fè nou konnen tout sa ki ap fè aktyalite, tout nouvèl, tout enfòmasyon Medam mesye, mwen se direktè Paola Ronald Tima, nap kontinye ba nou nouvèl, enfòmasyon ki ap fè aktyalite atravè le mond antye medam mesye. Pa bliye kontinye fè sa pou nou menm. Nan peyi Ajantin, nan peyi Ajantin yè yo apwouve sa nou te kapab rele yo legalize zafè abòsyon. Ok, zafè abòsyon yo legalize l, sa vle di avòtman, sa vle di lè yon fi ansent pou yon nèg, Fi a kapab di bon mwen menm m pa vle timoun sa banm m pete fyèl li m fin avèl. Ebyen yo legalizel nan peyi Ajantin. Sepandan genyen nou konnen legliz Ajantin I mean padon peyi Ajantin genyen anpil legliz katolik gen anpil moun katolik ladan anpil legliz ki pa dakò avèk kesyon abòsyon sa yo vrèman fache yo vrèman nève donk gen anpil pwotestasyon ki tap fèt. Ebyen selon enfòmasyon ki vin jwenn nou, senatè yo gen omwen 38 senatè ki vote pou abòsyon epi gen 29 ki vote kont epi gen youn ki fè abstansyon ki pa vote, ki pa pou, ki pa kont. Sa la li menm gen anpil moun ki fache de sak pase nan peyi Ajantin medam mesye de zafè abòsyon sa. Nap kontinye ba nou enfòmasyon toujou. Genyen yon jèn gason, misye rele Matye, li gen sèlman 45 an. Se yon nès ke li ye, ebyen misye li menm ki t al pran vaksen pou kowonaviris, ke nouvo vaksen ke nou konnen gen yon vaksen m kwè yo rele Madona, m ap chèche non trè byen, m pa vle fè erè nan non an, e Pritzer osi, Pfizer, Pfizer, Pfizer, e m ap chèche non byen, m kwè se Pfizer. Ok nou an e nou an ye e donk misye tal pran vaksen an tande misye al pran vaksen an aprè yon semèn misye fin pran vaksen an misye teste pozitif èske nou tandem byen vaksen mi vaksen yo mete deyò a

Ebyen misye teste pozitiv de kowonaviris. Kisa kap pase vaksen sa? Gen plizyè moun ki pran vaksen an ki malad, gen moun tou ki anfòm. Nou pa konnen kisa, ki rezilta, kisa k kapab soti avèk vaksen sa. Eske apre yon 5 an, 10 an, gen gwo efè, gen gwo maladi ke l pral pote? Nou pa konnen. Pa egzanp, paske gen de medikaman n ap gade de no jou, medikaman sa yo, se apre 10 ans, 15 ans, yo vin detekte kèk move bagay nan medikaman sa yo. I don't know, I don't know, m pa konnen, m pa konnen. Men mèt kò se ou ki veye kò. M pa kapab di ou kisa ou dwe fè. Nou gade plizyè moun ki di yo menm yo pap pran vaksen an, yo vrèman enkyete de vaksen an, mwen menm mwen pa konnen. Men an tou lè ka, n ap swiv de prè pou n wè, minit pa minit, segond pa segond, mwen menm mwen la, direktè pa w la, Ronald Tima, pou m kapab enfòme ou, pou m fè ou konnen tout sa ki ap fè aktyalite atravè lemond antye. M ap kontinye ba nou lòt dosye ki ap fè aktyalite toujou, mèdam mesye. Nan peyi, nan peyi e e e e e e Kowasi. Ok Nan peyi Kowasi, ebyen genyen yon tranbleman de tè ki pase a 6 pwen 4. Nou sonje tranbleman de tè ki te pase nan peyi Dayiti, m kwè ki li te 6 pwen 7 ou byen 6 pwen 5, yon bagay konsa ou byen 6 pwen 4. Donk e, e, e, e, konbyen moun ki te mouri? Ebyen nan peyi sa a, konbyen moun ki mouri ladann sèlman 7 moun ki mouri e, e, e, nan Kowasi, e, nan peyi la Kowasi akoz de tranbleman de tè sa sèlman 7 moun! Men nan peyi pa nou te gen plis ke kwè 300 konbyen mil, li te plis ke sa. Ou pa ka fye gouvènman peyi Dayiti lè y ap bay chif. Ou pa konn ki chif ki bon, ki chif ki pa bon. Men yo jis lage yon chif kanmenm. Ebyen, nou wè tranbleman de tè lè yo pase nan lòt kote, nan lòt peyi, yo pa fè dega. Jan yo ta sipoze fè dega. Men nan peyi Dayiti, Humm wè sesa fè bondye kap veye sou nou menm bondye kap veye sou nou menm eske nèg leta a nan peyi dayiti yo eske yo vin yo pwan egzanp pou di bon kay pap kontinye fèt menm jan ankò an an antoulakam gen pou mwen antre nan peyi dayiti pou m ba nou lòt enfòmasyon toujou. Map vini e map vini avèk sa. Mesye Hezbollah yo, mesye Hezbollah yo, yo deja di yo genyen plis pase 200 misil, 200 misil lakay yo, e long misil kote yo menm yo kapab tire. sou peyi Izrayèl a nenpòt moman. Le 3 janvye ki pral vini la, n ap gade pou n konnen èske ki reyaksyon Iranyen pral fè, ki reyaksyon mesye Hezbollah yo menm yo pral fè de zafè pou yo tire revanj. Nou pa konnen, men nou swete pa gen yon gwo konfotrasyon, konfwontrasyon ki pase antre peyi sa yo pou ta deklannche yon gwo gè ke nou pa ta renmen paske gen twòp moun ki deja ap soufri Twòp moun deja nan mizè de zafè kowonaviris, moun ki pa travay, moun ki pèdi djòb yo, etc. Antoulèka, mwen menm mwen la pou m enfòme nou, fè nou konnen tout sa ki ap fè aktyalite, tout sa ki ap pase, medam mesye. An nou fè yon kout pye nan peyi Dayiti. Ok. Nan peyi Dayiti, moun yo ap rele anmwe. Moun yo ap rele anmwe de zafè kidnapin ki kontinye ap manje moun. Se pa de moun yo pa kidnape nan peyi Dayiti. Zam chak jou zam ap antre nan peyi Dayiti. Depi mesye phtk yo fin moute o pouvwa, Michel Martelly, Sweet Micky, Jovenel Moïse e kòman lòt nèg la te rele? M bliye non misye, nèg ki toujou ap di eske sa deranj Kòman misye te rele ankò a? Bon antoulè ka ou konn de kiyès ke m ap pale an M bliye non ansyen premye minis sa la e Kòman m fè bliye non misye a? Antoulè ka m bliye non misye Nèg sa yo, mesye sa yo, yo pran pouvwa lan e pandan 10 an yo jere pouvwa yo Yo gagote kòb, yo gagote 4 milya de dola petro karibe Yo gagote kòb Kominote entènasyonal bay, yo gagote dola 50, yo gagote minit yo pran sou dyaspora, ki sa k fèt nan peyi a? Ebyen men sa yo ba nou, kidnapin, zam, ensekirite, blakawout, mizè, moun ap relanmwe, manman pitit, se mare senti, chak jou w tande moun ap rele nan peyi Dayiti y ap tiye moun, y ap kidnape moun. Moun ki fè vi yo ap travay pou se yon ti kòb, ebyen mesye sa yo, yo menm yo al atake moun sa yo. Men eta peyi Dayiti, dyaspora. pè al nan peyi dayiti depi lè phtk moute sweet micky joseph michel martelly e nèg laurent lamothe yo ansanm avèk jovenel moïse etc diaspora pa desann nan peyi a touris pa al antre al nan vakans fè vakans nan peyi dayiti donk peyi a vin son peyi ki vin tounen yon savann Li vin tounen yon savann, li vin sèlman nan men gangster, nan men bandi, nan men teworis ki ap teworize pèp la. Se pa de zam, se pa de zam ki pa antre nan peyi Dayiti. Kiyès ki fè zam sa yo antre? Yo pa janm di nou kiyès ki fè zam ap plede antre nan peyi Dayiti. Alò, Men Ayiti tout moun ta reve a. Ki espwa Ayiti? Nan jou k pral vini la yo, apati de premye janvye, premye semèn janvye la, pral kòmanse genyen gwo manifestasyon nan peyi Dayiti. Selon mesye opozisyon yo, Andre Michel, yo ta fè konnen manda Jovenel Moïse li ap fini le 7 fevriye 2021. Sepandan, Pwezidan Jovenel Moïse, Li fè konnen se le 7 fevriye 2022 manda l ap fini. Ki sa k pral pase? Eske l pral gen yon lese frape ki pral fèt? Paske se tankou tou de pati yo gen gwoup yo oubyen yo gen zam yo. Leta pou kont pa l, li gen anpil zam li lage nan men vagabon, nan men timoun. Ou wè eske nou wè kòman peyi Dayiti ye? Yon peyi Jèn ki edike, ki fòme, yo oblije pè peyi a, yo al rete an Repiblik Dominikèn. Sa k degaje yo al rete Chili, sa ki degaje yo chèche yon jan kite peyi a al rete yon lòt kote. Ebyen ki sa w vin genyen kounye a la? Ou vin gen jèn ki pa fòme yo, ki sa y ap fè kounye a la? Se zam yo pote, ebyen kounye a la, men sa y ap mache fè. Pa gen okenn moun ki epanye nan peyi Dayiti. Kèlkeswa ou te pastè, ou te pwotestan, ou te whatever sa w te ye a, ou te yon katolik, ou te whatever sa w te ye, mizilman, etc. Ebyen pa gen moun ki epanye anba men mesye sa yo. Sèl Bondye k pou pwoteje w. Men sa mesye yo fè avèk peyi a. Mèdam mesye, mwen se Direktè Paola Ronald Tima. M ap vini avèk lòt pati videyo a pou m kapab enfòme nou, fè nou konnen tout lòt nouvèl ki ap fè aktyalite. Kontinye abòne, kontinye. e subscribe kontinye e peze bouton notifikasyon an pou plis enfòmasyon mèsi avèk tout zanmi tout fanatik ki te deja pran tan pou ap gade m pou ap tande m mwen renmen nou kontinye abòne pa bliye mwen gen anpil lòt mouvi al gade mouvi yo gen yon dènye mouvi kem lage pou nou la ki rele gason san karaktè siw bezwen wè lòt dezyèm pati a ebyen